Bonswa zanmim, bonswa youtube, bonswa le mond Aswè a la mwen retounen avèk yon lòt videyo pou nou Yon lòt videyo manman penba Yon lòt videyo kote tout moun tap tann ni li rive Ki videyo li ye? Se yon videyo kote Ou bezwen mete kouvèti sou videyo ou fè, videyo w ap lage sou YouTube. Lè w ap swiv sou YouTube, ou konn wè yon videyo kote ou wè 2 moun k ap goumen, epi lè w rantre sou videyo a se pa sa l ye. Sela vle di ke videyo sa, moun ki fè l la mete yon kouvèti. Kouvèti a ki sa l ye? Se li ba moun k ap gade videyo a yon anvi gade. Li wè 2 moun 2 moun kap fè sèks. 2 moun kap fè sèks, lè wal rantre sou li, se pa sa li vre. Se la vle di ke sa se yon kouvèti. Kouvèti ou mete sou videyo wap lage sou YouTube. Ou ka fè yon kouvèti kote ou wè 2 moun kap bo. Lè wal gade video a ou panse se 2 moun kap bo vre non video a pale de yon lòt bagay sa rele kouvèti mwen konnen gen anpil moun kap swiv video sa ki deja konnen kòman ou fè kouvèti e gen anpil moun tou kap gade video a ki poko konnen kòman pou fè kouvèti pou mete sou video wap lage sou chanèl ou. Zanmim, ou menm ki poko abone avèk chanèl nou an, fè sa pou nou. Abone avèk chanèl la, e chanèl la non an se Wilson Dorvilus. Klike sou ti klòch la pou pa janm pèdi anyen. Kon nou lage, notifikasyon ap tou monte. Lap di w Wilson lage yon videyo, yon nouvèl videyo. Abone! like epi pataje tou pataje avèk fanmi zanmi yo paske jounen jodi a la nou pral montre w kòman ou mete kouvèti gen anpil zanmi w anpil fanmi w ki gen chanèl youtube ki pa konnen kòman yo mete kouvèti se yon bèl bagay wap renmen met kouvèti zanmi w ap renmen met kouvèti Mwen m konnen l m pa kache l. M ba ou l. Ou menm, pataje videyo sa ansanm avèk zanmi fanmi yo epi pou yo konnen kòman pou yo mete kouvèti sou videyo yo. Nou p ap fè anpil tan, nou p ap dire. N ap pran yon ti poz, n ap retounen pou m vini avèk aplikasyon an pou nou. Dakò? Yon ti tan ankò. Bonswa yon lòt fwa ankò zanmim, mwen diw mèsi pou pasyans ou, ou menm ki tap swiv avèk nou. E mwen vini avèk aplikasyon an pou nou. Byen ke li pa parèt byen nòmal nan fason m pral montre nou sou telefòn mwen an. Li pa parèt nòmal pou ou kapab wè li nan fason ke mwen vle montre ou li a. Non aplikasyon an se YouTube Studio. YouTube Studio, map montre nou la. Men ni, men aplikasyon an, se YouTube Studio. YouTube Studio, se ki sa w fè avèk YouTube Studio? Mwen te deja di nou pou nou ka chanje, pou nou kapab chanje kouvèti videyo nou. W ap rantre nan YouTube Studio, nan aplikasyon an. Lè w rantre nan YouTube Studio, li parèt konsa. Li parèt ansanm avèk non chanèl la, Li parèt a ansanm avèk kantite abòne ou genyen. Epi, li ba ou yon bann lòt detay. Men kisa ou bezwen? Ou prale sou tèt foto ou la. Ou prale sou tèt foto a, ou ap wè gen 3 ti ba. Ou ap klike sou 3 ti ba sa yo. Epi ou prale nan video. Ou klike sou video. Epi li vin ba ou tout lis video ou genyen sou chanèl ou an. Sou ki video ou vle mete yon ka pa. Wap chwazi gen pot nan video sa yo. Tankou ou di map chwazi video sa map chanje ka pa sak sou video sa. Mpran video sa. Lèm klike sou video sa, li vin parèt konsa. Nap wè genyen yon plim la konsa. Wè kote plim nan ye? Nale nal klike sou plim sa. Pandan ou klike sou plim nan, li vin ba oul komsa. Swiv avèm. M pap fè anpil tan a video sa jodia la, yon ti video 3, 4 minit pou nou ka gentan aprann mete kouvèti sou video. La li vin ba ou yon lot plim anko pou kont li la. Ou wè kote plim nan ye? Nou wè li? Ann swiv avè m. M ap annik klike sou plim sa a de novo. Ankò. Pandan m klike sou plim sa la ankò, li ban mwen plizyè foto de kouvèti ki parèt anba. Men m gen dwa pa vle foto de kouvèti sa yo. Kounya la kote nou wè gen ekriti sa a, m ap klike sou li. Wè? Mwen klike sou ekriti sa ki di, Modifye, Aoutela, Ou konprann? Li di, yon bann lòt bagay. Kounye a la, la, li voye m nan galri telefòn mwen an. Li voye m nan galri telefòn mwen an, wè, li voye m nan galri telefòn mwen an, pou m chwazi kenpòt nan foto sa yo, nan imaj sa yo mwen vle mete. Oubyen mwen ka retounen la tou. Mwen retounen la. Epi, m al chwazi kenpòt nan lòt Si m vle mete yon bèl machin, wè, si m vle mete yon bèl machin, m vle mete yon desen YouTube, m chwazi kenpòt nan sa yo, epi mwen di m ap mete. Tankou m di a m ap mete machin sa la. M klike sou machin sa. Mwen pran li. Epi dè m fin pran machin sa la, mwen seleksyone l, wè. Mwen anrejistre li. Dè ou fin anrejistre li, epi se li menm k ap parèt sou ka pa ou bezwen sou video w la. Sa ou bezwen an. Ou bezwen 2 moun kap goumen, ou pran ou mete 2 moun tankou 2 moun yo kap goumen ou fè foto yo, epi ou vini ou chanje ka pa. Se konsa ou chanje ka pa. Byen fasil. Pou ou menm. E si ou pa aprann byen rapid, map retounen ankò pou ou. Moun ki pa aprann rapid, m pa di ou gen tèt di non, pou pa joure m anba video a. Men ou menm ki pa aprann rapid wè mwen retounen wè mwen retounen mwen rantre nan youtube studio men li youtube studio m klike ladanl m ale sou tèt videyo m nan wè sou tèt videyo m nan gen 3 ti pwen m klike sou li epi m ale nan videyo epi videyo m ap chwazi mete kapa ladan m pran videyo m ap met kapa ladan wè videyo sa m di m ap met kapa ladan. Epi m ale m pran plim nan premye fwa. M pran plim nan dezyèm fwa ankò. Men li la. Epi m al chèche kapa m ap mete a nan aute la an pòtigè. An fransè li gen dwa di modifye. M klike sou modifye. Epi m al chwazi nenpòt nan kapa sa a m ap mete a. Lè m fin jwenn kapa m ap mete a, mwen mete l, baw! Tout bagay fini. Ebyen zanmim, se video sa mwen te pot pou ou jodi a la. Nou pap fè anpil tan. Nou pap fè anpil tan janm te di nou an. Yon lot lè anko pou yon lot video. Dako? Chow chow.